Wi sa se lidè pa nou an moyiz jan chal prezidan pa nou. E wou ekip la sou yo menm.
Filo.
E nou wou filo a li menm li dakò sipòte moyiz jan chal. Wi tout moun nan kò dèyè moyiz jan chal pitit desalin. Mesaj ou mesaj pou lòt lekòl yo lòt elèv. Pou yo vote pou yo vote elèv ki ka vote vote vote moyiz jan chal vote moyiz jan chal. Vwala se konsa anbyans lan ye la nou twouve nou nan komin dèlma kote ke Senatè Moïse Jean Charles ki kandida a la prezidans nan akèy chalere donk li retwouve nan nan lise sa a li menm ki sou Dèlma a, lise Orasiyis. Pou kouwèl ye la a nou ap rantre alò se yon kanpay a pwoksimite k ap fèt de pòt a pòt e pou kouwèl ye la a n ap eseye rantre pou n enfòme w plis zanmi k ap swiv.

Alò, Direktè di nou pou ki rezon ou menm ou chwazi sipòte kandida Moïse Jean Charles a la prezidans? Nou nou di bonjou, bonswa tout moun k ap tann nan moman an. Nou chwazi kandida sa a paske se li ki reponn pou pou mwen a reyalite peyi an. Solisyon peyi an pa lòt kote se nan men Moïse Jean Charles li ye. E nou twouve gen yon akèy chalere, kòman ou konprann sa ou menm bò kote pa w? Se zafè nòmal, pèp la konn kisa l vle. Nan moman an peyi a pa gen lòt solisyon ke se lidè pa nou an, Moyiz Jòjòb. E mesaj ou pou tout moun kap swiv ou, mesaj pou tout popilasyon an? Mesaj pou tout moun kap tande m, kap tande se al vote Moyiz Jòjòl pou yo jwenn solisyon peyi a. Pa gen lòt, pa gen lòt nimewo.
Nou salye tout moun kap tande nou nan moman sa. Se yon vrèman yon plezi, yon onè chalere di fèt ke nou ansanm avèk prezidan nou. Anfèt, pèp la li menm li pa. Jan moun yo pranl komsi se yon enbesil li ye se pa vre pèp la konn sal vle li nan moman sèl grenn zèl kat ke nou rete nan men nou li se Moïse Jean Charles li pa lòt moun e tout lòt moun yo gen yon lòt kote yon bagay yap defann men yo pap defann peyi nou kwèl. Li pa gen manti la nan mwen m se pwofesè syans sosyal se Delia Berman e nap preche lideyal desalinyen se kote ke pou tout moun ka viv byen tout moun gen menm dwa pou yal lekòl pou yo manje pou yo bwè ebyen pa gen lòt moun se nimewo 28 la se mesye Moïse Jean Charles ki kapab pote revandikasyon sa se 20 novanm se tout moun nimewo 28 la pran kat elektoral yo Pou nal vote Moïse Jean Charles epi se sèl dènye zèl kat pèp la. Se konsa sitiyasyon an ye, nap swiv avèk anpil anbyans la kote ke Prezidan an li menm nou wè tout challenge ki genyen de kote direktè lekòl e pwofesè avèk elèv yo menm ki chwazi pou moman sa bay chalè sa. Nou pral swiv diskou dyalòg prezidan.
Mèsi bokou. Silans! Liseyen, liseyenn yo. Se avèk plèzi nou twouve nou isi an. M deplase m deplase pou m vin salye nou. Nou salye w tou Prezidan. Yè m te kontan resevwa yon delegasyon ki te soti pami nou e ki te vin pale ansanm avè m ki sa yo ka fè pou sipòte nou nan kad travay m ap fè anndan peyi an. Pa bliye mwen menm se yon ansyen liseyen e m panse mwen menm konn lavi liseyen. Sitou jodi an bagay la pi fasil. Lè m te Lise Nasyonal Philippe Gueye, m te toujou konn kanpe. Yo te toujou ap gou avè m pou plas. Sa te pi di lontan. M konn lavi liseyen. M konnen pafwa tou gen pwoblèm pwofesè anndan lise yo. Mwen menm, m pwale devan pou m di non se twòp atò. Answit. Jodi an, wap wè gen moun kap fè taxi moto nan lari an, se moun ki fin fè klas filozofi yo, se moun ki fin fè etid yo. Nou pa ka rete nan sa. Jodi an, kisa nap fè? Nan peyi Lèzetazini, lè jèn yo anndan inivèsite yo, depi sou twazyèm ane, Fakilte yo, labank gen t ap ofri yo kredi. Peyi Lèzetazini, se pa lajan yo ba moun non, se pa kout pwen yo ba moun non, se pou sa m di mwen menm, m pa bezwen lajan nan men pèsonn moun, lè ke eleksyon fini, lè n di nou pral mete lòd bank anndan peyi an, pou moun ap di yo te ban nou kòb nou pa gen dwa fè sa, paske lòt bank ki la yo pa janm ban nou kredi. Jodi an. Nou gen pou n antre nan tout kalite ekstrèm nan peyi an, men se nou menm, se sèl moun ki gen kouraj ki di nou pral kreye yon nouvèl klas ekonomik anndan peyi an. M pa dakò se 5 pousan moun ki gen monopòl peyi an. Nou menm lajenès pa gen anpil pou nou, nou menm lajenès pa gen espwa pou nou. Dirijan ki la yo, gran kandida yo, Se moun yo voye oubyen se laboujwazi oubyen se anbasad? Nou menm m pa gen moun ki voye m. M vin devan nou pou m pale avèk nou. M pa gen lajan pou m bay. M vin devan nou pou m pale avèk pèp ayisyen an. Pou m di pèp ayisyen an, pran desten w an men, pa gen moun ki pral retire nou nan sa n ye la kounye a. Nou nan yon kafou istorik jodi a. Moyiz Jechal se pitit yon peyizan ki kanpe nan mitan kapital lan. Kap defann pèp ayisyen an. Map defann entegrite peyi an, map defann diyite nou, map defann souverènte peyi an e m pral pale de pwodiksyon nasyonal paske se la sekrè an ye. Pa gen moun ki ka pou peyi si se etranje kap ba w manje pou manje. Tout ti jan nou yo, yo pa ka pale pawòl sa yo paske yo bezwen kòb nan men gran nèg, yo bezwen kòb nan men blan. Yo pa ladan l. E sak fè m pale avèk tout moun nan peyi an. Pou m di nou, pran responsablite nou. Pa egzanp, yon moun ki agwonòm, ou di w pa vote Moïse Jean-Charles. Bon agwonòm vle di pwodiksyon. Lòt kandida vle di se moun ki ap travay avèk laboujwazi, ki pral ba ou gwo lajan. Lè yo prezidan, se enpòtasyon yo pral vann nan peyi an. Se diri yo pral achte lòt bò pou vin vann anndan peyi an. Alòske mwen menm,

Ou di w pap vote Moïse Jean Charles. Lè w di w pap vote l, ou pral vote lòt kandida yo? Ebyen, yo pap janm kite ou menm kòm jèn enjenyè, yo pap janm kite ou menm ki pa nan gwo kategori nan peyi an pou genyen posiblite pou evolye. Paske tout travay yo, se 3 moun yo bay yo, se etranje yo bay yo. Mwen menm, m vini pou nou gen yon lòt peyi, pou tout moun gen plas nan peyi sa a. Jodi a. Nou bouke avèk bagay sa a, jèn nou yo, yo fin fè fakilte yo, sa k soti Damyen, sa k soti nan fakilte de medsin, lè yo pral prezante memwa yo, yo gen lisans nan men yo, ni dwayen yo, ni leta pa di yo anyen, sèl bagay yo di yo babay, lè yo di yo babay, yo pa janm konnen kisa yo devni, anpil nan yo se kite yo kite peyi an, anpil nan yo

Malgre difikilte, men nou chèche kanmenm mwayen pou n te rankontre ansanm avè m. M apresye sa e m kontan m kontan pa rapò sipò nou ban mwen nan batay sa a. Antouka, batay sa a, li pa pou mwen Jean Charles. E pèsekisyon y ap fè sou mwen yo, se pa pou mwen Jean Charles. Men se pou nou menm. Paske lòt kandida pa vle kite peyi an mache. Men mwen menm, m vle Ayiti leve kanpe, m vle Ayiti devlope. Yon lòt fwa ankò, konpliman pou nou. Mare senti nou, ede m nan batay sa a. Mare senti nou, ede m nan batay sa a. Paske, Moyiz Jechal kanpe pou kòl avèk pèp ayisyen an. Moun ki anfas mwen yo, se moun ki toupwisan. Se gwo anbasad. Se moun ki gen tout lajan peyi an. Yo pa vle kite peyi a evolye. Yo bezwen kenbe peyi a pou yo toujou gen monopòl ladwann, pou yo toujou kontwole tout bank yo, pou yo pa kite lòt moun ki vann nan peyi a. Men mwen menm, m vini pou m fè peyi a, pou tout moun gen travay e pou tout moun kapab evolye anndan peyi a. Pa bliye, m ap pale de pawòl Desalin. Se sa k fè, m remèsye pwofesè lan, avan menm m te vin pale avèk nou, ki te gen tan pale nou de travay m ap fè an. Pa bliye non! Depi 1806, yo tiye Desalin sou nan gato peyi an. El te di, moun pye a tè yo, moun gwo zotèy yo, moun ki pitit esklav yo, e yo menm, eske pap jwenn moso nan gato peyi an? Se pou sa yo tiye yo wi.
Pwoblèm Desalin nan se defansè pèp la.